Mwen m se Dayana Nou la nap Nou ap swiv avèm mwen pral prank Lovely kote ke nou vin nan tounaj mwen pral dil ke mwen pral fache sou li koman ke e mwen menm ki konn ap pale chak projè ki gen map fè mwen ap sonjel poul konnen poul pa bliye epi tou menm kote ke m panse l pral tann mwen l pral relem epi l prale kitem. M panse l pral tann mwen pou nou vin nan tounaj ansanm epi l ale kite m. M pral fache ansanm avè l epi pou m wè kòman l pral reyaji. Ann swiv, ann gade avè m timoun. Rete la, l ap vini, l ap vini la. Epi m ap pran pòz fache. Epi tou m bwèl pwent li ti mwen gade kòman sa pral pase m renmen nou anpil.

Me Vito e mwen menm banm di ou pa sonje e mwen mwen te Vito lovely tout projè k genyen depim konnen me Vito pou ka patisipe epi ou ale kitem m rele w ou fèmen telefòn ou wi m rele w ou fèmen telefòn ou sou mwen. Mwen menm ki fèmen telefòn depi maten telefòn mwen sou silans depi lèm rive nan tounaj la paske se te nan tounaj mwen tap vin met telefòn mwen sou silans men m pat fèmen telefòn mwen ou pat rele m dim tande. Non men depi yè m rele w mwen di lovely m pral nan tounaj la wi ki kote nap rankontre wap tann mwen. Ou di m wi. Wè si telefòn mwen pat nan chaj m tap montre w. M tap montre w. Ou senpleman ekri m, ou di m konsa èske mwen konnen kote deche a. Mwen di w se menm kote le remò te choute a se la lap ye epi w pa di m anyen w bon. Ou te di m tann. Ou serye? Ou pat vle pou m patisipe se sak fè w ale kite m. Ou konn kiyès ki tap chèche m? DJ a m rele kal chèche m wi Lovely. Epoutan e ou menm m te met espwa sou li. Ou sa w fè l? Poukisa?
Poukisa wap di tout bagay sa a la? Li te sote se pou mwen. M pat janm panse e konsa w te. M gen lontan m pa wè w madanm, m tèlman ap kouri pou m vin wè w la epi se sa w di. Wap kouri pou vin wè m la? Bon pa menm panse m tap vini. Eskize, m pat konnen wap vini.
Bon yon krim yè w di m. Non, paske w pat konnen m tap vini pou m fèmen sou mwen pou konnen m pa konn ki kote pou m fè pou m vini.

Pou sa nou menm ayisyen nou ye.
E mwen mwen k pou di konsa nou menm ayisyen nou ye. Mwen ki pou di sa. Lòvli m pa ka pale anpil la. Bon mwen di ou. Si w wè jodi a m pa fi. Yo pa tou kanpe m nan pwojè yo pap kanpe m ankò. M tou mete w atè. M fini ansanm avè w. Paske ou wè kòman nou menm ayisyen nou ye. Depi nou wè yon moun ap sipòte nou. Moun nan apresye nou. Nou toujou bezwen pou n pa. Poukisa bon poukisa si yon pwojè.

Nou repoze.
Epi m pa ret la poukisa li pa gen kamera sa. Gad jan w bèl wè. Ou genlè te fache. Men non paske m pat ka pat fache pou konsa pou wap pale. Non pa fè sa. Oh mezanmi epi yo m ale non. M ale paske yap tann nou andedan pou tounaj. Kisa wap di la bouche. Mezanmi antouka timoun. M pa wè sa m ta di non paske m fache. Ey, pou eksa esou chanel mwen an pou l ale wi paske w ap prik.
Ou serye? Esou chanel mwen an pou prik lan ale. Ebi ok, m ap ba ou l sou chanel ou an. Bon timoun se konsa prik lan te pase. Se bèl aktris pa nou Lovely. Mwen se Dayana m te di nou sa deja. I love you, m renmen nou anpil. I love you guys. Love you too. Mwen ale tande timoun m ap pral nan tounaj.